Se pa tout sa w wè ak tande sou rezo sosyal ki se imaj fidèl de reyalite a. Men ak tout konsyans nou, nou aksepte manti an pou verite. Egzanp, imaj AI jenere w ap itilize kòm pwofil ak anpil fyète a, ou konnen se pa ou? Nan videyo sa, n ap montre kijan tout sa w fè sou entènèt lan ap swiv ou, e menm apre lanmò w.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
Byenvini nan Angle Mò, podcast ki pote yon lòt rega sou tout sijè enterè piblik. Nan edisyon jodi a, n ap pale de Rezo sosyal, yon imaj defòme. Èske w te konnen gen moun se sou rezo a yo vin plenyen pou yo kapab jwenn senpati ak atansyon? E se la tou nou kapab fèmen pòt pou anpil opòtinite. Kit ou vle l, kit ou pa vle l, Lajounen jodi rezo sosyal rete yon zouti enpòtan pou rezotaj, biznis, apwofondi konesans, fè pase mesaj, chèche ak jwenn enfòmasyon pou n site sa yo sèlman. Nou konstate chak platfòm vini avèk spesifisite pa l, genyen se pou poste foto, gen lòt se pou pibliye imaj avèk videyo, genyen menm se jis pou kreye rezo pwofesyonèl etsetera. Li esansyèl pou nou chèche konprann Lojik ki dèyè rezo sosyal yo. Idantite nimerik lan se reprezantasyon dijital ou. Li kapab pèmèt yo retrase aktivite w ap mennen osinon ou t ap mennen sou entènèt lan. Zafè moun ap di w yo fèmen kont yo, yo pa sou rezo ankò, yo pa gen done disponib sou twal lan, se yon bèl blag. E si w vle konprann ki ensidans konpòtman w sou rezo sosyo kapab genyen sou avni pwofesyonèl ou, Jis aplike pou w al travay nan yon antrepriz serye oubyen lè w fè yon demann pou yon viza peyi letranje. Anpil seksyon Resous Moun yo souvan enterese pou gade istorik nimerik tout aplikan, dayè yo pa pa mande pou moun ki postile a divilge oubyen pataje sou ki non y ap jwenn li sou rezo sosyal. Malgre tout konpetans yon moun ta kapab genyen, jan l ap konpòte l sou rezo sosyal yo kapab yon fren pou l jwenn yon travay oubyen pou yo apwouve yon demann viza l fè pou l al vizite yon peyi letranje. Gon lòt detay ki kapital, anpil moun pwofite de platfòm sa yo pou yo manipile lopinyon piblik. Yo souvan vann yon imaj ki pa reflete vrè vi yo. Eske avèk rezo sosyal se filtè ki fè lavi moun yo bèl. Angle mò.
Plizyè peyi tyè mond e menm sila ki devlope viktim de itilizasyon lib rezo sosyal. Anpil vwa leve pou kondane fason sèten itilizatè deside prezante tèt yo sou platfòm sa yo. Pwofesyonèl kou senp obsèvatè yo pran pozisyon pou kèk pratik ta sispann, tankou sibèkriminalite, pwomosyon vyolans, diskou rayisman, ekspoze foto ak videyo moun pou fè chantaj. Men, rezilta batay sa yo fèb. Menm nan nivo legliz, li prèske enposib pou pastè, pè ta vin preche kont rezo sosyal. Dayè, se la yo pibliye kilt, jèn priyè, ak tout lòt aktivite pou vin mande fidèl yo lajan. Nan premye moman yo, Ayisyen te pran rezo sosyal tankou yon espas banal. Piblikasyon yo te plis konsantre sou foto manje, En route pour le travail, Moi au bureau, Bonjour le peuple, jiskaske yon bon maten, yon sitwayen avèk anpil fyète ekri sou rezo sosyal, Je fais caca à Marriott. Plis tan ap pase, itilizasyon rezo sosyal yo pwal pran yon lòt nivo. Medya tradisyonèl pèdi fòs paske. Li pi fasil pou moun pran enfòmasyon sou rezo sosyal, menm lè anpil fwa, se sansasyon e non enfòmasyon verifye. Avèk Covid 19, gwoup mizikal, atis te konn prepare live san piblik pou difize aprè, san bliye lekòl ki t ap fèt a distans, donk vin gen anpil aktivite skolè, pwofesyonèl, mondèn e menm relijyez ki disponib sou diferan platfòm rezo sosyal yo. Nan kalfou disponibilite enfòmasyon ak done sou rezo sosyal, li vin pi fasil pou nan yon klik itilizatè a jwenn tout sa l ap chèche, byenke nan sa l ap jwenn yo se li ki pou triye sa k bon nan tout sa yo pwopoze l yo. Kòm pa gen mòd danplwa ni yon moral ki mache avèk itilizasyon rezo sosyal, gen moun ki fè siksè nan di betiz Gen lòt se nan rete toutouni yo jwenn piblik, san konte nèg ak fanm k ap fè pwomosyon vyolans ki vin sipèsta, genyen yo rele enfliyansè. W ap koute emisyon Angle Mò.
Otrefwa, yon enfliyansè se yon moun ki fè siksè nan yon domèn kèlkonk, patikilyèman nan spò, sinema, spektak, mizik, Yon antrepriz konn itilize pou fè pwomosyon pwodui ak sèvis l ap ofri. Se nan marketing yo te devlope estrateji sa a akoz enfliyans moun nan kapab egzèse sou fanatik tankou sipòtè. Konsèp enfliyansè a li vin evolye. E li pratikman sou menm pye egalite ak lidè opinyon. Yon enfliyansè jodi an se yon moun k ap trennen dèyè l yon gwo kantite moun, ki kapab sipòte l nan yon inisyativ li pran oubyen adere ak yon pozisyon li eksprime sou yon sijè. Poutan, gen moun ki chaje fòlowè oubyen abòne ki pap chèche enfliyanse anyen, men se sa l ap fè a ki rive sou on pakèt moun. Sepandan. Sa pa retire posibilite non plis pou l manipile lopinyon paske deja genyen yon predispozisyon kay senpatizan l yo. Pandan konsèp lan ap evolye gen moun ki prefere demake yo de misyon oubyen responsabilite ki tonbe sou do yon enfliyansè, oubyen yon lidè dopinyon. Moun sa yo jis pote non platfòm y ap itilize a. Yon moun ki enfliyan sou TikTok yo tou senpleman rele l on Tiktòkè. Si se sou YouTube, yo di l s on YouTuber. Mesye dam sa yo pou laplipa, yo pa kontante yo de poste kontni, bon, si yo genyen, non sèlman yo gen opinyon sou tout bagay, yo kwè se yo menm ki ap pote verite a. Gen enfliyansè 2 pwen zewo ki kwè yo se sèl chèf ki ka deside kiyès y ap monte, kiyès yo dwe desann. Imaj rezo sosyal yo tèlman defòme, Menm politisyen yo, yo pa jennen pou achte follower pou montre yo kanpe sou yon bagay. San konte moun kap vann yon imaj byennèt poutan li tèlman malere nan vrè vi l, li pa konn sa l ta bay pou rèv lap vann sou rezo yo ta tounen reyalite lavi l pou tout bon. Rezo sosyal se sèl kote yo montre w Tout moun ka rich nan fè biznis. Se grenn kote, ni moun ki konn li ak sa ki pa chire twòp silabè pase sa, opinyon yo gen menm valè. Rezo sosyal se grenn espas kote moun ki pou ta chita sou ban, se li ki dèyè ekran telefòn li k ap bay lòt moun leson. E se sèl kote tou moun envante tout kalite istwa jis pou rekòlte atansyon avèk senpati. Angle mò, yon lòt rega sou tout sijè enterè piblik. Anpil moun k ap itilize rezo sosyal yo kontinye ap pran nan pyèj mesaj malveyan, fake news avèk sansasyon. Pou sansasyon an li menm, mesye dam ki gen moun k ap swiv yo sou rezo sosyal yo itilize l anpil. Kit se nan jan y ap pale, abiye oubyen ton y ap itilize pou yo di w yon bagay. Drama se kategori istwa ki trè popilè nan sa moun ap rakonte pou yo jwenn vyouz avèk fòlowè. koup ki kraze, vyolans sou fanm oubyen sou gason, kadejak, agresyon seksyèl, revokasyon ki pa jistifye, travay san touche, se tèm yo plis devlope sou rezo sosyal. Gen moun sou rezo a ou pa ta di se pou yo pwoblèm te envante, se sa sèlman ki rive yo nan lavi. Kòm kiltirèlman nou gen kè nan men depi gen drama nou senpatize. Alòske nouvèl ki pi tris lan son bèl senaryo. ki pa kanpe sou anyen. Men kòm rezo sosyal favorize mòd pwodiksyon sa yo, tout moun gen yon istwa dwòl y ap rakonte. Angle mòr.
Lòt fas meday lan charye lis senpatizan l tou, gen moun ki vann yon imaj reyisit sou tout laliy, bèl vi, bèl machin, bèl fanmi, bèl kay, bèl travay oubyen pwomosyon. Foto kou videyo ki ale nan sans sa jwenn anpil like. Poutan nan vrè vi an, Moun sa yo konn trè malere akoz sousi lavi, maladi, bil kay, asirans machin, kat kredi ki wouj, y ap soufri jouk nan nanm yo, dèt kouvri tèt yo, men, fòk moun pa konn afè yo, y ap manipile lopinyon, yo vle parèt bèl. E si kominote Facebook, YouTube, TikTok, Instagram nan ta kòmanse konprann se manipile y ap manipile yo e yo deside mande kont? Avèk filtè ou pa janm konn vrè vizaj pesonn. Avèk AI jodi an, tout moun bèl, tout moun jèn. Men, sa k tris nan istwa a, se lè mèt foto a kwè sa AI ba li an se li vre e l poste l avèk anpil fyète. Kòman pou moun nan jwenn senpati sou rezo sosyal, li pi fasil pou l just envante yon istwa ki ka fè moun kriye? Sa bagay sa ye menm? Avèk rezo sosyal, ou pa konn sa k vrè ni sa k manti. Depi moun nan atenn yon nivo, li ka vin di w yo te vyole l, lè l t ap grandi yo te fè masisi avè l, prizon se paradi, san jennman ni yo p ap poze kesyon pou konnen si sa l ap di an èske l chaje filtè. An rezime, avèk rezo sosyal, pa gen vi prive, tout moun se aktè nan fim nan. Zafè telespektatè ki pa konnen si se lejann k ap fèt. Pwogram jodi an bout. Li te rive posib gras ak kowòdinasyon Jacques Desrosiers, dokimantasyon Alberto Joseph, reyalizasyon Gregory Gard, teknik Jacques Ludovic Marc, prezantasyon Jacky Marc. Sonje abòne ak like paj nou yo. Kontinye pataje emisyon nou yo ak fanmi epi zanmi w. Kite komantè pou ekip pwodiksyon an nap di w a trè byento.
Angle mòr. Si w vle konn plis kichòy sou sijè ki trete nan emisyon Angle mòr la, al abòne kounya ak paj Coach M Expert yo sou TikTok, Facebook, Instagram, X, epi YouTube, konsa ou p ap rate okenn videyo. Angle mò, yon lòt rega sou tout sijè enterè piblik.